Lapè Bondye ansanm avèk nou. Bondye beni nou sèvant sèvitè Bondye yo. Mèsi pou lapriyè nou adrese devan le Dye kreyatè mèt de syèl e de latè pou mwen. E Bondye reponn priyè pa nou. E Bondye montre nou fòs ponyèt li. Ke chaken de nou nou gon esperyans, nou gon temwanyaj ou menm ak Bondye. Se pa bagay yo rakonte w, men se bagay ou menm ou konnen, bagay ke w viv ak Bondye. Pou w goute Bondye, e pou w wè kiyès Bondye ye, pou w ka sèvi l. Bondye beni nou. Ouvri Bib ou avèk mwen nan 2 Wa, chapit 10, vèsè 1 a 10. Bondye sevè. M santi nan seri sa a Letènèl gon travay ke lap fè paske pa konsa mwen menm m tap fè seri a. Map vini wi. Se moutre map moutre nou lè yon moun pran sèvis djab sa kap rive w. Sa vle di, gen bagay m ap fè avèk nou kounye a, men dapre jan m te planifye, se an dènye pou m te fè l. Men m oblije fè l kounye a pou w ka konbat detraktè. E ou menm tou pou w ka konprann. Pou w ka di, O, e poutèt sa. Anhan. Ouvri zòrèy ou. 1 Wa chapit, 2 Wa chapit 10, vèsè 1 a 10. Akab te gen swasanndis pitit gason nan lavil Samari. Jewou ekri yon lèt li voye yon kopi bay tout chèf ki nan lavil Samari yo, bay tout chèf fanmi yo ak tout moun ki reskonsab pitit Akab yo, men sa li voye di yo, Mwen konnen se nou menm ki reskonsab tout pitit mèt nou yo, cha lagè li yo, chwal li yo, pa lavil la ak tout zam ki ladan l resevra Resevra N a resevra lèt sa a N a chwazi youn nan pitit mèt nou an Sa nou wè ki pi bon an Sa ki gen kalite pou sa N a mete l sou fotèy la nan plas papa l Lèfini N a goumen pou pran defans li Men mesye yo te pè anpil, yo di, De wa pa t kapab kenbe tèt ak li, kote se nou menm ki pou ta rive fè l? Se konsa ofisye ki te anchaj palè a, gouvènè lavil la, chèf fanmi, reskonsab pitit wa yo voye di Jewou, Se sou zòd ou nou ye, N ap fè tout sa ou di nou fè. Men, nou pap mete pèsonn wa. W a fè sa w a wè ki pi bon. Jewou voye yon dezyèm lèt ba yo, li di yo, Si nou avè m, Si nou vle koute lòd mwen enben, demen lè konsa, pote tèt pitit Akab yo ban mwen isit lavil Jekreyèl. Swasanndis pitit Akab yo te lakay grannèg lavil Samari ki t ap elve yo. Lè yo resevra lèt Jewou a, yo touye 70 pitit Akab yo, yo mete tèt yo nan panyen, yo voye yo bay Jéhu lavil Jizreyèl. Lè yo vin di Jéhu yo te pote tèt pitit Akab yo, li bay lòd pou yo fè de pil ak yon bò pòtay lavil ki te la jouk demenm maten. Nan demenm maten, li sòti, l al kanpe bò pòtay la, li di moun ki te lavil yo, Se mwen menm ki te fè konplo kont Joram, mèt nou an, pou m te touye l. Nou pa gen anyen pou nou wè nan sa. Men, sa yo ki moun ki touye yo. Sa vle di, Senyè a pa nan pale nèt la. Tout sa li di sou fanmi Akab la te fèt pou rive vre, Se Seyè a menm ki fè sa rive jan li te di l nan bouch Eli, sèvitè l la, Pawòl Senyè a. Jijman Letènèl est un feu dévorant. C'est une chose terrible. Ton bat lè men di Dye vivan. Salomon di pitit gason m, Mwen ba w konsèy, krenn Dye. Gen krentif pou Bondye. Paske Bondye Pa nan griyen dan ak moun. E li di, le Eli, le gran prèt, li di avè de pitit gason l yo, N al annafè ak Bondye. Kiyès ki ka al delivre nou anba men Bondye? Gen krentif pou Bondye. Papa, manje, rezen, vèt la. Se dan timoun yo ki gate. Le pwofèt Danyèl di, Pwofèt Jeremi di menm bagay la tou, Papa nou yo, yo fin fè peche yo, yo mouri, men kounye a se nou menm k ap peye konsekans lan, paske Bondye, Bondye, Bondye pini moun de premye jiska katriyèm jenerasyon pou moun k al manke l dega yo. Devan Bondye. Yo pa aprann nou pou nou gen krentif pou Bondye. Nan legliz yo, yo pa moutre nou sa. Yo kite ap fè nou danse, fè makak, fè griyen dan, fè tripotay sou moun epi y ap fè nou modi tèt nou. Nou modi tèt nou. Yo fè nou tonbe nan vye ofrann Esther, ofrann Salomon, ofrann David. Yap fè nou fè komedi epi nou la nap modi tèt nou, nap modi tèt nou. Nou tèlman modi tèt nou, malediksyon antre nan san nou, nan adeyèn nou, nan diyène nou. Nou kite pou jenerasyon kap vin apre a pou yo peye konsekans sa nou fè. Oh! Men legliz fè nan fè makak. Lidè legliz yo ap fè n griyen dlo, yap montre nou nan fè ti konplo, ti rans, bare wout moun, fè komedi, fè rans. La Bib di, pa bliye, Akab mouri, chyen niche sa, paske se sa Bondye te di, Jezabèl mouri, chyen manje kadav li, se sa Bondye te di, men Bondye te di, e avèk Li te di avèk Akab, Pitit ou yo, a wi, m pral fè yo peye. An, menm jan wè yo touye sèvitè m yo, m pral fè yo peye sa. Bondye terib. Sèvant Bondye terib. Bondye terib. Jistis Bondye terib. A! Yo chita la yap di nou Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté. E sa ke yo di nou. Men yo pa di nou le Dieu de la vengeance, le Dieu de la justice. Paske Letènèl di a mwa la vanjans, a mwa la retribisyon, di Letènèl de zame. Yo pap di w sa nan legliz. Il est un lion, men yo pap di w sa. Omwen yo ta aprann ou a gen krentif pou Bondye. Ou ta mezire sa wap fè. La Bib di Akab te gen swasanndis pitit gason nan lavil Samari. Jewou ekri yon lèt li voye l bay chèf lavil Samari yo ki te reskonsab pitit wa Akab yo pou te eleve yo. Se yo te responsab cha lagè yo, ki te responsab zam yo, rezèv yo, tout sa Akab te genyen, se te sou kont yon seri chèf nan lavil Samari ke yo te ye. Alò Jeyou di mesye yo, li voye lèt la ba yo, li di yo, N a chwazi youn ki pi bon nan pitit Akab yo, n a mete wa, n a mete chèf nan plas papa l. Yon deklarasyon! Labib di, Men mesye! Yo te pè anpil. Yo t ap di, 'Bon, de ou a pa t ka kenbe tèt avèk Jewou, epi se nou menm k a kenbe tèt avèk Jewou. Labib di, Se konsa, ofisye ki te anchaj palè a, gouvènè lavil yo, chèf fanmi yo, reskonsab Pitit ou a yo voye dije ou. Se sou lòd ou nou ye. N ap fè tout sa ou di nou fè. Nou pap mete pèsonn wa. Ou menm, w a fè sa ou wè ki pi bon an. Yo va defann fanmi Akab. Mwen pa defann paske yo sou la kondanasyon. Labib di Jewou voye yon dezyèm lèt ba yo, li di yo, Si nou avè m vre, si nou vle koute lòd mwen, enben, demen, lè konsa, pote tèt pitit Akab yo ban mwen nan lavil Jizreyèl. Labib di 70 pitit Akab yo ki te lakay gran nèg lavil Samari yo, yo leve. Lè yo resevra lòd, lè yo resevra lèt Jewou voye ba yo a, yo touye 70 pitit Akab yo vre, 70 pitit gason Akab yo. Yo mete tèt yo nan panyen. Yo pote yo lavil jis kriyèl. Humm, la Nabòt te mouri. A, yo te touye sèvitè Bondye yo. E sa, papa! Latè, latè gen mèt! Latè gen mèt! Latè gen mèt! Sa yon nonm fè, se pou wè l. Se pou rekòlte sa w plante. Labib di si yon nonm rekò plante van se pou l rekòlte tanpèt, sa vle di fò w resevra plis ke sa w fè a. Bondye terib. Kounye a sèvant sèvitè Bondye sa ti moun Akab yo te gen pou yo wè nan bagay Jezabèl, nan bagay Akab, sa yo te gen pou yo wè nan sa? Men paske papa yo Modi Akab, modi Jezabèl, larèn, gen madichon, y al sèvi Èzili, y al sèvi Danmbala, sèvi larèn Dyekòt, sèvi larèn Disyèl, sèvi Molòk, sèvi Achira. An, bon! Kite Bondye yo. Depi w kite Bondye, w modi. Mwen menm m di nou, mwen menm m di nou, moun mèt fache pou sa m di a, se bagay ki gade tout moun ki fache yo, n a degaje nou. Mwen pa gen anyen ki pou etone m anba syèl ble sa. Yon nonm di, bon, m ap touye l. Bon, w ka touye m, frè mwen, si Bondye deside lè pou m mouri, fò m mouri kanmenm. E non senpleman sa, m gon lè pou m mouri kanmenm anyway, paske m pa vin rete sou latè. Pou tout moun k ap koute m, an m fè ti matematik pou nou, ok? Sa vle di pou m di nou pa gen anyen k pral fè m etone sou latè. Mwen pral gen 46 an sou latè.

Mwen senpleman rete 34 an. Mwen pa gen anyen pou m etone kounye a. Ou wè m vrèman pa gen anyen pou m etone. Ou tande? Epi, si nan si toujou, si. E kounye a, si m ap viv selon statistik moun nwa, Se 54 ans. Humm kounya w konprann. Sa vle di, m ta rete senpleman 10 ans sou la tè. Ayy! Pa gen anyen pou m etone. Anyen pou m etone. Pa gen anyen pou m etone. A vle di w wè m met sèvi Bondye. Kill nenpòt ki jan, map mouri kanmenm. Sa vle di m pa gen anyen pou moun pral fè m etone, pral fè m pè. M pa pran menas nan men pèsòn. Ti Snoop se yon nèg ki deja pa pran menas nan men pèsòn. Sa yon nonm plante, se li pou rekòlte. Yon seri trayi yon seri timoun konnen se manman yo ki fè yo konn trayi sa. Yon seri trayi yon seri timoun konnen se papa yo. Lè map pale de manman yo, de papa yo, map pale gran paran yo avan. Timoun tray, timoun akab yo, bonè timoun akab yo ki koupe akoz Jezabèl, ako, paske Akab pa t tèlman move wa, men se Jezabèl ki s on malfète, ki s on manbo ki pran tèt Akab, l al fè Akab al adore Bahal. Wi, men Akab la li menm tou, li te dezobeyi lòd Bondye depi nan kòmansman, li pa t dwe al marye avèk Jezabèl, Jezabèl se moun, se Sidonyèn ke li ye, li pa t dwe marye avèk moun Sidon, li pa t dwe fè sa, paske Letènèl te entèdi pou yo pa fè sa, paske moun sa yo, yo sèvi fo dye pou yo pa t pran tèt li, men yo pa t tande. Nou konprann pa vre sèvant? Desizyon kòmansman an, se li k mennen lafen an. 70 pitit Akab yo, yo mouri yon sèl jou. Yo mouri yon sèl jou! Jijman Bondye, paske yo te touye sèvitè Bondye yo, yo te touye Nabòt ak pitit li yo, anben menm santans lan rive. Sa w fè yon moun, se li w ap wè. Humm m ap diw si w renmen pitit gason la pa fè moun mechanste si w renmen pitit fi w la pa fè moun mechanste mwen si w renmen ti pitit pitit ou yo pa fè moun mechanste paske yo pral peye sa yo fè a mwen di nou gon seri fanmi nou soti nou soti nan fanmi ki gen madichon ki moudi humm mwen m ap pale wi mwen menm. Tout vim nan legliz mwen wèl. Mwen yon seri fanmi moun. Mwen m konn menm si yo legliz. Yo modi wi. Ok. Ok. An nou an gen moun kap pale. Kap di we. Bon m konn anpil nan nou ka fache avèm. Zafè nou. Pase majorite moun legliz mwen yo ap tande. Nou ka fache. Zafè nou. Mwen m mwen wè mwen menm. Mwen m mwen wè moun ki tap manke Bondye dega. Mwen wè sa rive. E pi mwen wè tou moun ki te gen krentif pou Bondye. E pi mwen wè koman pitit yo ye tou. Mwen wè mwen menm. Mwen wè. Mwen wè gen kèk moun wal mete nan lestomak ou wal kole sou yo lap fè w konn tray. Paske si w te gen ase de sajès ou te gen kritik pou Bondye ou legliz te anseye w la krent de letènèl gon seri moun ou pat janm dwe gen nan kòlèt ou. Ou wè m pa pale de zanmi si w ta wè m menm gon seri moun menm byen ou pat dwe byen avèk yo. Yon seri moun, si w te wè yo t ap vini, y ap soti nan sid, ou menm ou te fè lwès ou pa t janm rankontre avèk yo. Jewou di, Tande men Mate, lè je ou leve mesye yo pote 70 tèt pitit Akab yo ba li. Epi Jehou pran lapawòl, li di. Se mwen menm ki te fè konplo kont Joram. mèt nou an pou m te touye l. Nou menm nou pa gen anyen pou nou wè nan bagay konsa. Li di, Men, 70 pitit Eli sa yo, an, Akab sa yo, kiyès ki touye yo? Mwen m te touye moun sa yo, nou menm nou touye sa yo. Epi li pral fè yon deklarasyon, li di, Sa vle di, Seyè a pa nan pale mèt la. Woywoywoy! Tout sa li te di sou fanmi Akab la te fèt pou rive vre. Seyè a menm ki te fè tout sa rive jan li te di sa a nan bouch pwofèt Eli, sèvitè l la. Paske, je ou te la.

Jezabel koman yo touye moun. Anben menm bagay la rive yo bondye livre ou frem humm komsi humm Eternel di chyen niche san labot chyen gen pou niche san ou non senpleman ou menm jezabel chyen gen pou manjew men tout pitit ou yo tout gen pou disparet map touye tout net fè nou peye sa nou fè a Frèm, frèm, frèm, frèm, frèm, gon seri moun ou fè labi, w ap peye sa. Gon seri moun ou fè manti sou li, ou fini. Ou fini! Paske ou al tonbe anba jijman Bondye. C'est une chose terrible quand tombe entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Bondye pa nan griyen dan. Epi menm nan legliz yo pap di w pou gen krentif pou Bondye sa. Nou plase, nou antre nan menm legliz la, nou plase. Nou gen 2 gason antre nan menm legliz la. Nou gen 2 fanm antre nan menm legliz la. Bon pafra, gen timoun ki nan legliz la. Lòt la, li konnen se lit papa l. Epoutan se yon lòt Epi pafwa se lidè legliz ki papa timoun yo. Ahh andedan legliz nap fè malproprete, nap fè salte, nap fè betiz kòmsi nou panse nou pap peye sa. Epi kanw wè men Bondye, jijman Bondye tonbe sou nou nap di wi se Bondye kap pase nou a leprèv. Woy, woy, woy, Glwa Bondye mete men sou nou wi. O wi se Bondye kap pase nou pa leprèv. Ki leprèv? Se pitit moun yo te kouche a. Se, se la Efrain lòt lò te kraze a. An ou pap peye sa? Ok. Kòmsi latè pa gen mèt? M konnen sak fè nou pa dakò avè m. E sak fè anpil nan nou fache, n tranble. Paske mal di nou Bondye ap fè nou peye sa nou fè a. Ou mèt kite pastè kap rablabla, kap di nou pakèt komedi. Fin grennen peche, kontinye, kontinye grennen peche nou. Se pa modi nou modi tèt nou. Bondye konn griyen dag moun. Wa tande sa Bondye vle, gen krentif pou Bondye. Gen krentif pou Bondye. Lobeyisans vo mye ke le sakrifis. Men, revolte kont la pawol Bondye, se menm jan ak sevi zidol. Bondye konn griyen dan. Ha, Bondye konn griyen dan.

kè ti 70 an 80 lane yap fè sou latè yo bliye sa yo kite vye bagay materyèl pote tèt yo ale lè sa yo modi fanmi yo yo pa reyalize sa Bondye pini moun de premye jiska katriyèm jenerasyon pou moun ki manke l dega yo. Haa papa manje rezen vèt la men se dan timoun yo ki gate gon seri tray ke w konnen nan lavi e sa gran papa w te fè e sa grann ou te fè w ap peye l paske w pote si w pote san yo san yo yo gen madichon nan san yo madichon antre nan san yo yo modi. Kounya men ou ki legliz pitit sou pa al lage kòw gen nan sous ki plen ak san ki se san de Jezi kri a poul fè w vin yon lòt moun men sa la bib di eeh fò nou fè konn bib pitit fò nou konnen la pawòl de Dye la bib di si kèlken èt an Kris il èt in nouvèl kreyati lè choz ansyèn lè choz vle di madichon Se yon pase, evre asi tout choz son deveni nouvèl, kounye ou gon lòt lavi pou viv, anben kounye a mete vye vi ou te sòti nan lemond lan, antravel nan legliz, ou pa kenn nan Kris, ou toujou sou la malediksyon. Aa aa aa ebyen ou konprann aa aa banm tape lespri nou tou non ou mèt gade yon moun ki vin konvèti, ki pa t gen anyen, gade l dizan, ventan apre pou wè kot fanmi l ye. Epi gade youn k ap grennen sèten, k ap man fè manje lwa, apre dizan, ventan, gade l pou wè. Aa, Letènèl se, Letènèl se sous lavi a, wi, wi, ere lòm ki ne mach pa selon lè konsèy dè mechan, ki n sarèt pa si lavra dè pechè, ki n sasye pa akonpaye dè mokè, men ki twouv son plèzi dan lalwa de Letènèl.

Ahh e Letènèl ki sous lavi a. Gen kretyen fou Bondye tande. Ou wè sa t rive Akab. Ou wè sa t rive Jezabèl nan sèvi dyab. Ou wè sa t rive pitit Akab nan sèvi dyab. Ou wè, ou tande, m li an kreyòl, ou byen konprann. Lè sa w pa sèvi Bondye, w al kite leve rad anlè nan legliz, fè makak, fè madigra, w al tonbe anba madichon. Kite moun legliz fè w modi tèt ou. M ta swete ke w konprann. Mèt di syèl e de latè. Pawòl la anmè kou fyèl pesen. Pawòl la di. Pawòl la terib. Ah! E sa k rive w? Ou rive, ou di avèk Jeremi, A lepe, se ki son pou lepe! A la famin, se ki son pou la famin! A la destriksyon, se ki son pou la destriksyon! Ou sevè, Bondye. Ou sevè. E lè w jije yon moun, ou kondane l. Pa gen moun ki ka fè w repwòch paske w pa gen fo jijman ke w ap fè. Se mwen ki ka fè fo jijman antanke moun. M limite e m vrèman, vrèman, vrèman limite. Men ou, Bondye, ou konnen tout bagay. Ou sonde kè, ou sonde ren. Ou konnen tout bagay, Seyè. Ou konnen tout panse ki nan tout Ok ou konnen sa. Seyè, gen anpil moun k ap kriye nan pye ou. Paske yo pa t konnen gran verite sa yo. Yo gen ventan nan legliz, yo pa konnen bagay sa, Seyè Dye. Temwayaj yo fò, yo pa konnen bagay sa. Si yo te konnen, yo di yo pa t ap fè fot ke yo fè. Yo rekonèt ke yo te fè fot, paske yo pa t konnen. Ah pè sen pawòl la sevè vre wi mon pèp è detwit paskel mank la konesans se lè yo ko reyalize gen anpil erè defisi ke yo fè nan lavi se akoz yo anba malediksyon ke yo menm yo pat konn sa senyè sa yo ki repanti padone yo senyè epa ou menm ki di Si yon moun rekonèt peche li, li repanti de peche li, w ap fè l gras. Epi ou menm ki di si yon moun konfese peche l, li mande w padon, w ap padone l. La plipa de nèg yo se paske yo pa t konnen. Pafwa Bondye, yo konnen, men yo pa t, yo konnen pawòl la nan bouch yo, men yo pa konnen nan kè yo. Kounye a Seyè yo konprann, yo gen konpreyansyon, padone yo Seyè. Seyè, m pa kwè w voye m pou m pote jijman, pou pou m pote jijman, pou pwononse le jijman, men pou m ba yo wout de sòti, paske wi, yo nan le jijman deja. Ou gon pòt ki ouvri si yo repanti pou yo jwenn padon nan men w Seyè. Padone yo Seyè, padone yo, padone yo, padone yo Seyè. Non senpleman padone yo, men padone paran yo ki te fè peche yo, pase peche yo de pou w. Padone nou Seyè. Detache nou de tout lyen malefik. Detache nou de tout san DNA ki gen madichon. Detache nou de yo, Senyè. Fè nou vin yon lòt moun, Papa. Maten an, Pè Sen, mwen deklare, o non de Jezi Kri de Nazarèt, wi, pòt, elve volento, elve vou, pòt etènèl, ke le Wa de Glwa fason antre, wi, pòt, elve volento, elve vou, pòt etènèl, ke le Wa de Glwa fason antre. Kiyès se Wa de Glwa? Letènèl.